Bonswa tout moun, jodi a mwen retounen bak avèk yon diferan videyo pou ou. Ou menm ki fenk pale sou chanèl la nap diw byenvni, pa bliye ke ou sou chanèl Adlène Toussaint. Jodi a se yon plèzi pou nou kapab rantre lakay ou avèk yon lòt diferan videyo. Nou deja di mèsi avèk tout moun ki abòne avèk chanèl la, ki pataje videyo nou yo avèk lòt moun jis pou yo te kapab wèl. Nou diw yon gran mèsi pou sa. Pa bliye toujou sipòte nou paske nou gen anpil bagay nouvo kap vini sou chanèl la ou konnen nou la pou nou kapab baw konsèy epi pataje anpil konesans ansanm avèk ou Pou nou antre nan videyo a An nou kòmanse videyo mwen pote pou ou se ki reyaksyon ou dwe genyen lèw vin koze avèk yon fanm lè wap kotize yon fanm Anpil fwa. Gen de gason ki konn vin parle ansanm avèk yon fi, yo panse ke se byen materyèl yo posede ki pral fè fi a renmen yo, ou byen ki pral reponn yo byen fasil. Nap diw non, se pa sa ki pral fè yon fi reponn ou byen fasil ou byen aksepte ke ou se mennaj li ou byen li fè yon sèl avèk ou. Reyaksyon ou dwe genyen. Premyèman ou ta sipoze fè moun nan vin zanmiw paske se sa ki pral fè moun nan alèz avèw poul ba ou tout detay eske Li gen mennaj oubyen eskel gen mari oubyen eske Li renmenw reyèlman vre pou nou kapab fonde yon fanmi ansanm. Afè ou gen machin ou gen bèl kay ou konn vwayaje pa pral fè yon fi renmenw. Se pa sa ki pral fè fi a kouri reponn ou. Dayè, premyè bagay ou gen pou fè, wap mande moun nan kiyès li ye ou menm me kiyès ou ye ou prezante ou dabò tou sa. Men se pa pou di le fèt ke ou wè moun nan ou kouri wap ouvè kò ou mwen menm m gen machin, m gen kay, mwen se sesi mwen se sela. Non se pa sa k pral fè ki pral fè yon fi renmen ou. Nou menm fi, gen gason ki konn twouve ke nou trè fasil. Konsa tou gen ki di fi difisil. Genyen ki di l fasil. Sa pral depan de a ki tip de fanm yo fwote deja, a ki tip de fanm yo fè rankont. Paske gen fi, pou l avèk ou, fòk li wè ou menm se yon moun ki debyen, yon moun de famiy. Yon moun ki ka pa prezante devan paran l epi ki konn pale. Premyè bagay, dezyèm bagay fòk ou genyen yon bon langaj. Fòk ou konn pale, fòk ou konnen ki sa w ap di moun nan e ki jan w ap parèt kòman w ap prezante w. M pa gen pwoblèm ou ka wè moun nan jodi a la bon. Gon jan ou ye ou wè moun nan ou pa ta ou pa ta santi ou ka ale san ke ou pa kotize moun nan. Nou konprann? Men gen yon jan ou ye. Ou pa ta sipoze kanpe moun nan. Non, gen yon jan ou ye, imajine ou. Ou avèk yon ti chemizèt sou ou, yon ti sandal, epi ou wè moun nan byen fre, ou byen swa sot travay, ti valiz li byen nòmal, li byen fre lan lè, ou te ka byen genyen l. Men pou jan ou parèt la. Hein li pap janm reponn ou vre. Lèw wè yon fi wap swiv moun nan avan. Swiv li pou wè kiyès li ye epi pale avèl tou sa, bay ti blag avèl men se pa avèw kon wèl la ou kouri a pral di konsa ke ou renmenl ou vle fè viw avèl ou ka ofril ou kòmanse ap ofril tout bagay pandan se tan ou pa ka fè youn menm. Se pa konsa ke ou kotize yon fiy lè ou fenk wè moun nan. Premyè fason an li menm li kòrèk li senp. Mande moun nan kiyès li ye, bay ti blag avè l. Dezyèm jou ka swiv li. Ou nan konesans. Men si ou pa di moun nan konsa ou gen machin, ou gen kay, epi apre ou pral envite l sòti, genyen ki fasil kap di w pa gen pwoblèm. Nou menm tou fi yo, fòk nou aprann mande moun nan tou lè l vin kotize. Nou gen kèk bagay pou wè moun nan vin fè apwòch avè w, fòk ou gentan wè moun nan se kouche l bezwen kouche w sèlman. Li pa vini pou l rete. Se pa tout moun ki vin nan vi w ki vini pou l rete vre. Menm jan mizik la di a, nou konn tande l, se pa tout moun ki vin nan vi w ki vin pou rete, gen moun s on kraze l bezwen. Fè gen moun se paske lè wap fasil li wè tanperaman ou fasil li just bezwen fè yon baw yon plumen jan yo di a nan eskizem si nou wè video a gen yon ti bri paske gen yon moun kap fè yon bagay bon li vrèman deranjem nan eskizem pou sa paske sa se mank de respè euh ou pa sipoze ap mande moun nan eskel vyèj gen anpil gason ki gen bagay sa ap mande fi a eskel vyèj gen bagay sa ankò pa gen bagay sa ankò afè gason kap chèche fi ki vyèj. Bagay sa se bagay nan tan lontan, antikite. Men pou se moman la non. Ou pa sipoze ap mande moun nan konbyen menaj li pase. Koman nèg li t avè l la rele. Nan ki travay. Depi ou renmen fi a, ou pa bezwen al nan mande l eske l gen mari, eske l gen pitit. Sa pa regade w. Se renmen ou renmen l pa vre, se pa renmen ou renmen l ou wè l ou renmen l pale bagay de relasyon avè l, de relasyon pa nou kounya se nou menm kap jere l. Bon flannè a, bon jènjan pral mande fi a, ak kiyès ou te ye, ak kiyès ou te renmen, kiyès ki te mari w oubyen kiyès ki mari w, konbyen mennaj ou pase, sa pa revyen w, kesyon sa yo pa sipoze ap poze fi a. Fi a li menm si l ap aksepte w Se pa afè machin, kay, viza, oto ou pral dil ou genyen yo ki pral fèl renmenw. Gen fanm ki tizè ki sezi depi nèg la dil gen machin, li gen moto oubyen li gen biznis li tou prè. Men se pa sa. Konnen gen plizyè tip de gason deyò a gen plizyè tip de fanm deyò a. Gen fanm li menm. Ou vin dil ou gen machin ou gen oto li pa gen pwoblèm pou lavew paskel gentan konnen ap gen plata ap gen kach kap rantre se sak fè li chwazi reponn ou li avèw men vou bagay sa yo pa la ankò ou pa genyen yo li pap rete avèw renmen pa nan bagay sa yo afè enterè m dakò ou pa sipoze avèk yon moun ki pa posede anyen men bagay sa ap vini aprè se pa pandan ke wap kotize moun nan pou wap al dil konsa ou gen biznis ou gen kay ou gen machin ou ka fèl vwayaje ou ka fè tout bagay pou li pandan setan ou pa gen anyen oubyen ou dil sa se paske ou konnen ti bagay li pral diw ti bagay sa wap dil lap fèl sezi. Non. Premyèman, kotize moun nan avèk sajès. Dejan ou pral pale, eske ou konn li, eske ou konn ekri, tout sa yo konte tou, e pa sèlman biznis lan. Kòman ou te ka di m kon sa ou avèk yon moun pou l pa ka prezante l, si w pa gen kote ou pa ka parèt avè l, pou l di ok m se entèl. Se biza hein. Se trè biza. Fòk moun nan ka prezante l, fòk. Fok ou anfom fok ou konn abiye tou. E pa tankou mete gwo tenis, gwo bagay, gwo pantalon epi ou gon jan pou ye. Se tip de fanm ou genyen nan men ou nan, tip tip de moun ki nan men ou nan ki pral fè ke ou gen yon fòm de konpòteman ki trè fòmidab nan zye lòt moun tou. Lè ou pral nan yon rankont ansanm avèk moun nan epi ou di ke ou pral mete bout tenis, bout chemiz a kawo, bagay sa yo trè pase mòd. Kounye a fòk nou wè ke se ti chemiz, ti bagay kole kou sou ou epi ti pantalon fòk sa kòrèk sou ou epi ti soulye pla. Bagay sa yo trè chich kèk chòk. Se sa ki pral fè ke fi a di entèl li pa byen materyèl la. Tout bagay sa yo aprè men premyèman fòk ou ka byen prezante w, langaj ou. Hein Dil non kanpe a tou epa pote Se pa konsa Ou gon jan pou ye jèn fi jèn garçon dans ce monde paske kounye a tan très formidable Tan vrèman fòmidab Gason Fi aranje nou ok Aranje nou silvouplè Afè bout tenis Chemiz a karo Mario a karo pral fè rankont kay fanm Kay paran fi ki envitew lakay li al fè yon dine epi lèw parèt Jan yo kouri dèyèw ou pa santi bon ou pa fre ou nik panse ou vin parèt ou pral di bon m gen machin m gen biznis m sesi m sela non Gon jan pou ye. M dakò tout bagay sa yo konte men fòk nou konnen kòman pou nou parèt lè nou vin kotize yon fi pa mande l èske l gen mari souple. Konbyen mennaj li pase. Sa pa regade w. Moun nan pandan w ap pale avè l se li menm ki pral konnen pou l di w tout bagay sa yo pou l ba w tout detay sa yo wi m gen mari m marye m fiyanse whatever oubyen m divòse tout sa. Men afè pral mande moun nan tout enfòmasyon sa yo non, se pa kòrèt. Se moun nan pou konnen sa l pral di yo. Eske eske ou vyèj? Kòman ou te fè pèdi? E gen gason ki tèlman brut ki pa konn kòman pou yo pale ansanm avèk yon fi. Mwen m pa renmen tankou moun ki awogan. Bon m ap pale avè w w ap fè stil. O cheri m ba l ou. Ou pa ka rive avè m? An m ka jere yo bon m gen kay ap mache ranmase moun ki pa menm gen anyen epa konsa w pral wè. Aprann ranmase langaj nou, chanje konpòteman nou silvouplè paske se pa sa w gen ki pral fè yon fanm renmen w, se jan w konpòte w, konpòteman w, dinite w, tou sa konte, se pa sa w gen yo al fè eksè, al prete oubyen al vòlè oubyen al montre kay ki pa menm pou ou, ki pa pou paran w pral di se pou ou e demen? Pa gen ti malis kache, pa gen sekrè k kache k pa devwale. Ou konprann? Sa vle di, nou gen yon jan pou nou ye. Se tout sa ke m te pote pou nou jodi a. Ou menm ki poko abòne ak chanèl la, kisa w ap tann? Abòne avèk chanèl la pou w kapab toujou rete zanmi ansanm avèk mwen. Pa bliye ke mwen gen yon lanmou ki ka nan kè m pou ou. Pa bliye abòne avan ke mwen ale. I love you so much. Bye! Pa bliye pataje videyo a avèk yon lòt zanmi ou si w te renmen l. Jis pou nou kapab grandi ansanm. Ciao!